Hello fanatik E-Design Creations yo, fanatik Total Capital nou yo, nou vle fè ou konnen ke nou apresye ou anpil. Mèsi a ou menm koulye la kap gade m, kap koute m, ki vin sipòte m. San ou menm pa tap gen E-Design Creations. Mwen vle fè ou konnen mwen renmen ou, Se pou Bondye kontinye beni w. So an nou komanse avek sa ke nou vin di an, avan tou map di nou eskize m paske mwen gen grip, nen m congested, e se fè vit map fè vit poum di sa map di an paske li fèm touse, nou wè dlo m nan men m. So So an nou ale mes amour, an nou ale. E nou vin pale de pwodwi. New York e nou vle relanse e mwen trè excited paske sa pat nan lespwim mwen te join YouTube la yon fason poum te kapab kreye passive income. Nou vin jwenn anpil moun kap mande nou pou pomad, pou lwil, pou pwodwi nou yo, nou de piske yo konseye m poum kòmanse fèl lakay so m vin di nou m vin di nou kòman sa ye mwen fenk plase kòmand paske nou konnen fòk mwen achte jar yo Ki vide yo pou m mete pomad, pou m mete lwil, pou m mete lwil. Epi mari m ankò li gen pou l travay sou les bols yo, yon sòt de ti ti papye nou konn wè kole sou pomad yo, mari m design yo. So, nan week-end nan la, l ap travay pou mwen. Epi, m gen tan plase kòmand mwen, m achte bagay yo pou m ka mete lwil mwen avèk pomad. Men, nan pomad sa, m ap mete plis pwodui natirèl toujou. Ok bon lwil bon bagay bon bagay bon beurre bon bagay ladanl ki grandi cheve moun e kap vini cheve w kap fè cheve w founi kap fè cheve w byen bèl that's my hair yo poko lave yo gen 2 semèn yo gen 2 semèn yo poko lave se lave m pral lave yo la m jis mete yo nan yon chou yo pa rale Yo pa kche menm pa ale, m jis met pa son ti dlo devan yo, m mete yo konsa pou m te kapab fè video a. Mwen se lave m pral lave yo talè la. So, so guys, e men kòmand mwen plase a se nan 30 jou m ap resevwa l. Nan yon mwa. Ok nan yon mwa men marim ap kontinye travay sou le buzz lan m gen website mwen mwen te poz li an atandan paske m te vle deside kisa egzakteman kem vle fè paske se dropshipping kem te konn fè sa vle di mwen mete pwodwi sou website mwen lè moun nan plase kòmand lan ak lajan moun nan mwen achte pwodwi li yo di yo delivrel direkteman lakay moun nan m te konn fè dropshipping m te nan Avon e avèk yon lòt ankò. Bon m te poz li m di m pa ka vann pwodwi pou moun m ta renmen m ta renmen e fè pwòp pwodwi pam m tap kòmanse avèk t-shirt design piske mari m se yon graphic designer men li pa gen tan vrèman epi m tap panse ak plizyè bagay men cheve a pat janm vin nan lespri m men se lè tout moun ap mande m epi m kòmanse vin pasyone de jan m ap kreye pwodwi m ap chèche konnen pwodwi ki mache ansanm m vin gen yon pasyon pou sa epi m vin wè tou Valè moun ki vin apresye travay lan e ki ta renmen sipòte nou. So nou vin di w ke n ap travay pou ou e nou ta renmen gen moun Ayiti ki mande, gen moun Bahamas, gen moun Etazini, gen moun Sendomeng ki t ap mande. So n ap panse pou nou voye kèk grenn an Ayiti, pou nou voye kèk grenn Bahamas. Nou ka voye yon douzèn yo an Ayiti paske m pa vle al rete an Ayiti. M bezwen wè kòman moun yo e. Kòman eske moun yo a, eske moun yo enterese vrèman? Paske gen yon moun ou poko fè bagay lan men se lè ou fèl lan gade ou pa wè si yo monte si yo desann. So, map voye kèk grenn nan chak zòn epi e rès yo map poste yo sou website mwen pou moun ou kapab plase kòmand ou ok. Si w vle, si ou abite Miami tou, nou kapab fè delivery pou ou, nou kapab delivrel pou ou nan menm jou an men Wap peye frè pou delivery. Menm jan ke lè w achte sou website Walmart ou byen lòt bagay. E si w pa achte pou yon sòt de mini. Si w pa achte pou yon tan price. Wap peye pou shipping fee. Ebyen nou gen, nap gen sa sou website nou an tou. Gen sa sou website nou an tou. Sa vle di si w achte pou tan. Wap jwenn free shipping. Si w sign up. Wap jwenn yon 10% off. So pye kout pwa devan. Nou gen bon rabè nap ofri paske nou vle nan avantaj kliyan nou yo, nou vle nan avantaj biznis nou tou. So nou vle travay nan favè tout moun, an favè nou e an favè kliyan nou yo paske san kliyan pa gen biznis. So guys e

Nap ba w wap kontakte nou epi nap ba w kote w pou vini pou pran pwodwi w pou w vin pran l nan men nou. Lè sa ou pap peye pou shipping fee, wap sèlman kondi pou w vin pran l, men si ou vle pou nou kondi pou nou pote l pou ou tou, nap chaje yon frè pou sa paske se gaz ki nan machin nan, se menm jan usps, ou peye usps yon shipping fee pou y al delivre pwodwi an lakay ou. Ok Pou al delivre pwodwi an lakay ou. Men si w pa vle peye chepen fi ou Mahami, ebyen ou kapab vin pran l ou ban nou ou peye nou lajan cash la epi nou ba w pwodwi an. Si w vle nou delivre l tou, nou delivre l pou ou. Si w vle achte l sou website lan, ou ka achte l sou website lan. Paske m gen pou m redesign website lan, ok, paske se dropshipping m te konn fè sou li, m pral chanje tout bagay sou li nèt, m gen anpil travay pou m fè sou website lan, pou m chanje setting, the design, se mwen menm ki fè website mwen, ki kreye l a zero, so. m te poze an atandan jiskaske m te kapab deside kisa egzakteman m vle fè paske m te vin avèk pwòp pwodui m here you go you guys de nou vle pwodui cheve ebyen mwen pral sèvi nou mes amours prepare nou pou nou sipòte m prepare nou e m gen anpil rabè pou nou an menm tan yes yes yes yes e davans m ap di w am dabò m ap di w mèsi davans paske w te chwazi sipòte nou. Dakò so nap tann nap tann kòmand lan nou fè an nap tann bagay yo vini ti dja yo pou nou avèk ti fo ban yo pou nou ka mete pomad yo se sa ki anpeche nou pou moman so nap kontinye achte lòt engredyan natirèl yo bagay sa yo epi lè bagay yo vini pou nou kapab fè nou pa pral fè anpil bagay mete la paske Na tap plis fèl sou demann. Nou gen dwa fè yon 10 ou byen a 20, yon 20 ou mete la. Epi lè plis moun kòmanse ap fè ap mande m, epi map fè yo. Piske se mwen menm kap fè yo, se natirèl yo ye, ebyen map fè yo epi pou m shape yo bay moun nan. So dakò guys, m kontan anpil paske nou pou nou tout ki te ap ankouraje m, ki te di m kòmanse l ou gen talan, pa ou pa bezwen tann tan, jis kòmanse bagay la bat fè a pandan l cho an. So guys. Rete pou sipriz, paske nou gen pou nou vin avèk anpil lòt pwodui ankò. N ap panse avèk edge control. Mwen pa sèvi avèk jèl moun konsa fasil. So, m ap al eseye pwodui pou met ansanm pou m kapab sèvi ak yon sòt de jèl. Li pi bon ke jèl, li rele edge control. Anpil moun konn kisa sa ye. Li, li kouche bò tèt ou lè w ap pran chou ou pase l, ou bwose tèt ou, li kouche tout arebò tèt ou. Mwen pa itilize bagay sa yo souvan. E, so m pral envante pa m. Ok m pral envante pam map panse pou edge control nap panse pou mous pou lè ou bezwen fè cheve ou curly mes anpli pèmanant ou natirèl ou fè ou bezwen cheve ou nan woulo ou bezwen mete ti mous nan cheve ou pou l byen soti nan woulo an nap panse avèk pwodui natirèl ok nap panse avèk chanpou tou. M poko vin avèk chanpou paske m poko fè eksperyans avèk chanpou, m fè eksperyans avèk pomad nou, mwen fè eksperyans avèk lwil nou. Men m poko, m gen yon chanpou pou m fè pou m lage sou chanèl lan, m gen lòt chanpou ankò. M ap eseye, sa m wè ki fè cheve a byen swa, ebyen m ap melanje pwodui ansanm, epi m ap m ap kreye yon chanpou ekstraòdinè avèk rens, m gen tretman, m fè eksperyans avèk anpil tretman deja, m gentan gen tretman nan tèt mwen, m gentan gen resèt mwen nan tèt mwen, ok. M gentan gen resèt mwen nan tèt mwen ki pwodui pou met ansanm kap bay cheve a kap fèl byen soup, byen swa, idrate, kap idrate cheve an, kap fè cheve an ti jan li pap kite cheve a sèk ni sèch men lap fèl swa nan menw. So bon bagay guys map pase avèk yon tretman pou nou, tretman aprè lwil ak pomad lan map panse avèk tretman men tretman an map plis panse poum ta ale nan konpayi poum fèl paske gen jan de bagay sa yo wap bezwen prezèvatif pou yo ka fè yon nonb de tan paske si se nan men gen de pwodwi ou paka fè nan men ou ka fè yon pomad nan men epi ou mete ti essential lwil tout ti lwil essential ladan poul pa gen sant engredyan natirèl yo ki twò fò Yap yap bal bon ti sant bagay sa yo. Men tankou tretman, gen de prezèvatif yo met ladan yo ka ki ka fè li fè 5 an, 10 an, met kite l deyò li pap gen anyen. Men ou menm, pwen an nou pran egzanp, pwen yon ji chadèk ou fè la, kite l deyò an, apre kèlke èd de tan ou wè l santi oubyen ji zoranj lan la ou kite l deyò a pou li pa glase ou pa bwè l la menm, apre konbyen èd de tan, Li vin li vin li vin gen sant oubyen li gate. Menm si l natirèl li ka gate. Se sa k fè m pa konn anyen de bagay prezèvatif pou mete ladan l. Se sa k fè nan konpayi pi devan, lè m kòmanse wè m ap gen plis moun k ap mande nou pwodui, ebyen m ap achte, m ap hire yon konpayi, m ap peye yon konpayi pou travay pwodui yo pou mwen, ok. Pou m asire ke yo natirèl, m ap vin avèk resèt mwen dabò, natirèl. Yo ka mete ti prezèvatif ladan yo, ti sant pafen, Nou ka met ti pwafen nan pou fè yo santi bon oubyen yon sak ti lwil pou fè yo santi bon, pou atire moun, ou konprann? Pase ti bagay la santi, li gon sant fò, li ka fè moun ap achte pwodui an tou, ou konn sa? So sa fè nap nap nap mete ti essential oil, ti essential oil ladann pou bal bon ti sant, lwi essential oil sa yo vini cheve moun anpil, ok yo vini cheve moun anpil, so nap mete yo nan nan nan nan pomad lan, epi nou gen yon bon lòt lwil ankò, ke nap fè yon melanj de lwil nap fè, lwil sa yo yo pap nan pomad lan ditou se sak fè siw achte pomad lan fòk ou achte lwil lan paske wap jwenn yon pil vitamin nan pomad la epi wap jwenn lòt vitamin ankò nan lwil lan si w achte sèlman pomad la wap pèdi tout vitamin lòt lwil la paske lwil nou mete nan nan pomad la Li pa li pa nan lwil ke nap vann a pa yo. Wè sam diw la? E lwil nap vann a pa yo li m pa mete yo nan pomad la. Sa vle di poukisa m fèl konsa? Paske m avèk ti fi nan nou sèvi avèk pomad epi nan lòt jou nan weekend yo nou de nou fin lave cheve nou la nou grese po tèt nou avèk pomad, cheve nou ak pomad epi nou trese yo avèk fil oubyen ti très, ti kouwi nou kite yo fè on semèn, 2 semèn. Epi chak jou oubyen chak 2 jou mwen pran ti lwil mek ti lwil sa yo ke m melanje ansanm mwen grese mwen mete nan mitan po tèt mwen pou tèt mwen pa sèk oubyen m pase nan men m pase nan ti très cheve m m mete yo nan yon chou that's it se konsa cheve nou vini pa manipile cheve w twòp. Sè yo, se sa k fè nou di konsa, n ap fè luil pou apa, n ap fè bagay pomad pou apa. Epi apre sa, n ap panse ankò avèk plis pwodui pou nou vini pou ou, pwoj pwodui pou lè ou bezwen fè cheve w woulèt tou, k ap fè cheve w woulèt woulèt. Antouka guys, rete branche, paske nou nan nou stil ap eseye pwodui pou nou vini avèk nouvo bagay pou ou. Mèsi a ou menm ki deja sipòte nou, pataje ti bout videyo sa pou tout moun ki ta renmen eseye pwodwi nou yo ki ta renmen pou yo gen bèl cheve natirèl trè long mèsi anpil guys babay pataje videyo an.